Kote ti sèkèy. Sa misye fè la. Ti sèkèy. Wè jodi a. Tonnè boule map demoute misye. Bwè swen. Yo. Mdade lò relem nan. Banm diw bagay. Ti sèkèy. Mpa konprann ou. Dekijan. E kòm di w lè m met on bagay anndan pi gò fouye zigòt ou ladan l. M pa konprann ou. Ey! Ban m di w, di goud la m te mete anndan lonje l ban m wè. A mwen, e, e, di goud la k anndan l. A si m benyen on bagay, si m benyen on pen pou m manje la, m wè non di goud anndan m pa ka pran l m al achte on pen pou m manje? Kòman si w bezwen on pen an, m toujou kite w grangou? Imajine w, gade jis kote M al leve on tapi m mete m mete digout la ou fouye zigòt ou ladan l? Èske ok èske wòch ou ban m manje? Kòman èske se wòch m ban w Èske Ey! fè w ban m Tanpri manje? papa! Pa estige ansanm avè m pa eklate w la! M konnen sa wi frè m. Ou anben ou ban moun manman w bay de maten. Yo! Yo! Bòs lan, sa k ap fèt la menn? Oh! Sitwayen pa m nan kòman nèg ye la wi? Anfòm wi menn. Ah wi! Ta sanble m delivre menn. Ah m pa.

M pa konn non frè m, ni an pent ni an penti. Wè 50 dola, 250 goud w ap pale m nan, si e pa t pou anyen m t ap di w kote pou w foure l. Depi m maten la moun nan lari, kounya la w ap. Bò sa ou wè sa a e pa dlo l boule non bò sa. E gaz byen chè m mete ladan l. Monchè si w te konn sa w te konnen w te kòmanse a pye, kontinye a pye w la tande papa. Yo, nou ka, nou ka, nou ka fè yon antant menn. Monchè m pa nan bagay sa a pou moun papa, al nan wout ou frè m. Nou ka fè yon antant menn, nou ka fè yon antant. Kounya di m konbyen m ap, di m konbyen pou m ba ou menn pou w ka mete m nan kafou a menn. Dim konbyen m m ba ou menn. Yow m pa ka mache ankò non menn. M pa ka mache ankò menn.
Ebyen sa pou m fè menn. Kounya lè grangou m rive konn mwen m pa ka soufri grangou. Ti sèkèy, ban m di w yon bagay. Konbyen fwa pou m di w lè m mete yon bagay la piko fouye zigòt ou ladan l. Lè m ba ou ou dwe pran, lè m pa ba ou, touye je w sou li. M pa di w sa? M pa dwe mank te pran la si m grangou m pa ka itilize yon bagay la m al achte yon pen di goud manje. Li pa pou ou, li enpòtan nan lavi. pou retire espwa ou sou bagay ki pa pou ou. Fòk ou konn sa! Ou fin pale, ou fin pale, mwen menm grangou m jwenn yo pa la, m ap toujou pran. Bay mwen m ret grangou, bay la pa izi non. Epi tant misye sanwont menn. Yow ou sanwont, ou son timoun menn, ou son jèn ti gason menn, w ap leve se pa egzanp sa pou w bay menn. Ou sanwont, pi mal map pale ansanm avèk ou, wè banm di w yon bagay, ti sèkèy, pa fè sanm tounen dlo. Ok! Ok! Si, si m mouri. Epi desann dwèt ou nan figi m. Si m mouri, èske di kout ka fè antèman m? Di kout ka fè antèman m? Di kout pa menm ka fè antèman m, si m grangou la m pa ka, kounye a m mouri grangou? Kounye a m mouri grangou la, antèman m 25 mil, 5 mil, 70 mil, ou pral fè l? Ti sèkèy, ou kòmanse twòp pou mwen nan kay la. Ok! Ou konn sèl kisa map fè pou ou? Ou konn sèl kisa map fè pou ou? Kòm, manman w mouri, papa w mouri, la ou montre m ke ou kòmanse gen twòp nanm, ok? Non sèlman, si jodi a la m met 10 goud anba tapi a, ou pa ka kite l, demen si Dye ve, lè m pral fè pwogrè w ap vin reprezante yon danje pou mwen. Paske non sèlman ou nan lakou a ou p ap itil moun anyen, ou p ap ou p ap sekle, ou p ap al chèche yon galon dlo pou moun, epi kou yon moun mete yon manje sou tab la, jan w fè yan!

Ou met fin manke, ou met fin ba yo, nan pi pèdi vini pou mari. Banm di w, ou konn sa map fè pou ou?
Banm di w sa map fè pou ou. A pati de jodi a, map fout ou deyò nan kay la. Si, si ou paka konsyan, map pale w pou byen w, yon bagay ki ka itil ou demen, se sa w fè, map fout ou deyò nan kay la. Ou konn sa map fè pou ou? Men sa w pral fè. M pral ba w lajan la. Ou wè machandiz ou t al achte yè yo, bagay ou t al achte pou n te fè manje yo, m pral ba w menm kantite kòb lan. Pou ale, èske w tande byen sa m di w la ti sèkèy? W ap tande sa m ap di w la? Gade figi misye menn, misye tèlman anmède menn, misye fè m swe pa fòs menn. Bwòdè, ban m di w yon bagay, ti sèkèy, ou se ti kouzen m, m ap di w sa, men ou nwi m twòp, ou anbède bouda m twòp, m pale w twòp. E si m kite, jan w ap pran chèn sa la, si m kite w ale, bwòdè m ba w garanti nan ennan ankò, nan dezan ankò, m ap pèdi kontwòl ou. M pale w twòf. Lè ou se moun ki ap viv ou pa kite moun pale w pou bagay de fwa. Pi mal se yon bagay ki negatif w ap fè. Lè kounye a ou kòmanse pran lajan m nan kay la, ou kòmanse pran tout sa m mete la, san m pa ba ou. Kounye a ou pral fè l pi deyò a. Kiyès ou pral sible? Mwen menm. Ok. Jan m di w la, m ap ba ou lajan pou w al achte menm kantite bagay ou te achte yè pou n te fè manje yo. Ok. Pou n fè yon ti manje.
Jodi a se dènye jou pou m mete w deyò nan kay la. Paske si w anmède m, se mwen kwè sa m ap fè w. Men, pran di goud sa. Ale ka ti Marie anlè a, paske se li menm ki vann pi meyè mache isi. Ale ka ti Marie a, ale achte yon mamit diri. Achte yon mamit diri, yon po lwil, epi Achte yon vèsèl. Achte tout bagay. Pase m sonje ou konnen. Nan sa menm ou loure ya. Pase m konnen ou pa sonje konbyen bagay ou t achte. E pi gade pou wè. M ap krache pi gal sèk. Yo men. Se jèn ti gason men pou l gate kon sa. San raje mouche.

Ooh bondye voye yon moun sou mwen non papa jis anlè sa oh oh eeyy m poko fin priye menm priyè bondye gentan voye repons ban mwen gade vin love mwen anba la ah nenpòt jan aa voye nan menm pa konn. Gran paran, gran paran! Yo! Ti grenn moto sa nòmal wi apa. Atè, gwo moto woule la wi. A monchè ou pral byen lwen la men. Nou gen pou wè depi maten ou pa fè yon goud sou lari a. E a m pral di w la, m pral di w monchè ti sèkè depi maten m nan lari a la menm yon goud m poko fè men. Ki dènye pri w lage moun nan kafou a la? Monchè, pou pi piti.

Yo m pa moute moto ti kob sa yo non apa. Esa eeh ann ale monchè m pa beye fè. E poutèt sa m poko ah wap fòse m menn m gou kòb m benyen fè. Bay fas bay fas. Anben ann ale nan menn yo. Bay m konn kijan bagay yo ye menn. Moto ti pri sa yo pa bay m gentan konnen yon fason wap fè imaj wap mete ann ale menn. Kapson yo la wi. Ah. Yon ti kras pou bay la wi menn. Moto a dous wi menn.
Se Jodi a la m pral fon bon ti manje. Menm dlo pa gen la. Sèkèy la l pap itil moun anyen e ou pou fè tout bagay. Bon men men pwa la prèske sèk gade pwa prèske sèk m ta bezwen yon ti dlo pou m met ladanl bon m paka jwenn wouhh pwa sa la jan m wè la l kreve la m pral fòk m ta jwenn yon ti bannann pou ban la m mete ladanl gade.
Ah ou mèt fon ti alèz ou la eh fon ti kanpe la mwen bò sa M santi m gon mal alèz anba depi maten m pa lage mouda m okenn kote nan bò sa Moto a banm yon vilbrasyon pa anndan Kèèt Ooh poko poko poko oh kote m ta chache Ah e sa m ap fè la tann mwen la wi M pral jere m pral jere sa m ap rive sou ou kounya wi Moto a vilbre tout anndan m Razo razo

Bon Halimenson te panse la papa Bondye 400 dola pou anlè a la oh oh an men pitom te yon ponpis mesye gèlè gèlè map chan yon vye moto tou wi mesye epi ak lèd la misye kontan wi misye di 400 dola m di a m pa konte ti moto raz sa yo misye di oh e sa m konnen men blan kòm je di w sa tap lagem nan tèt kafou a bon lapli kout ke moto.

Menm bannann yo, m wè bannann yo ap koupe yon fason la m pa konprann. Sa a menm poko bon. Ta met yon ti bannann poban ladan l la, n t ap byen pase.

Depi depi tan dat sa m pa janm wè ti sèkèy mesye. Ti sèkèy mete m kanpe la menn. M pa janm wè nèg la menn. Ti sèkèy! Bon men nou prèske rive bò bò kafou a anlè a la menn. Nèg la nèg la mete m kanpe la menn m pa m deyè pa gen gaz la la menn. Ti sèkèy al al nou poupou menn misye pa janm vini menn. Ti sèkèy! M genlè ta al gade wi menn. Paske nèg la paka, nèg la paka kòmsi di m l ap antre, l ap fè yon ti antre la menn. Epi tou kòmsi bay, depi m maten, wè menn, e kòm e nan m mwen k soti wi menn. M manke kite kle m nan moto a papa. Jan vòlè bay kounya, deja pa gen gaz la menm.

Wè sa piti a fè men m regrèt epa lajan tonton an lòt patnè k tap pase a men m te pran men m te pran m te pran men nèg la ap mesye nèg la tou fatige men li di m ann al mete l anlè pito men poutan ti sèkèy e timoun e timoun nan zòn nan men nan katye a baz m plis kwè nan misye men m konnen lap banm lajan men èske w wè sa misye fè m la mesye èske w wè sa ti sèkèy fè m la mesye deja pa gen gaz nan peyi men deja pa gen gaz baz. Bon, kote m konnen m kwaze ti sèkèy m ap retire tout mezi fre sou misye baz. Bon, m pral mèt nèg veye misye baz. Bon ti sèkèy konnen misye pa konnen sa l fè la baz. Mwen menm m konn nan radòt ap mèt yon vye moto m al achte yon gaz. M al achte yon gaz avan yè, pil lajan menm la. Men gaz prèske fini nan moto m men misye monte dèyè moto m. Monchè, baz yon ap black fresh up pou misye papa. Mwen menm m konn nan rans ak misye men. Ou kòmè ka black fo chòp la rete papa Mwen menm Misye ap misye ap konnen baz M pral montre misye yon bagay Mwen menm Misye kareman menn vin monte moto m E kòm se moto manman l a papa l li ye M pral montre misye yon bagay menn.
Ti sèkèy. Ti sèkèy. Ti sèkèy sa w genyen?

Li menm ki pèdi a t sèkèy. Jodi a la m ap fè w kite grenn sèkèy toutan. M ap fè w kite. M ap fè w konnen. M ap montre w lè. M ap montre w e pa ou ki pi entèlijant. Sèkèy! Vini! Ou wè jodi a, men sa m pral fè pou ou. M santi se dwèt ou. Nan dwèt ou gen dwèt ki pi long. M pral koupe yo pou ou. Vayne! Mete men w la.